Mwen salye tout zanmi sete klik yo kòman nou ye mwen vrèman kontan ansanm avèk nou videyo jodia mwen pral esplike nou tout dokiman nap bezwen poun kapab renouvle ti kanè a oubyen rezidans nou raple nou m te di nou ti kanè a avèk rezidans lan se prèske menm pwosesis ki renouvle yo sèlman dokiman yo mande ki diferan. Pou renouvle ti kanè a, chonje mwen te di nou n ap bezwen 5 dokiman. Menm premye 5 dokiman nou te fè lè n t ap fè ti kanè yo, se menm yo menm n ap bezwen pou n renouvle l. Sa vle di, depi w wè kanè w pral fini, gen tan fè efò pou w prepare 5 dokiman sa yo. Avan menm mwen rantre nan 5 dokiman sa yo, kite m pran yon ti tan pou m di w mèsi. Merci parseke ou edem anpil nan kanal la ou gade video yo ou pataje yo men mwen poko satisfè parseke mwen bezwen plis moun gade toujou pou sela travay ou se pataje video avek lot zanmi abone avek chèn nan yon fason ke pou mwen menm kapab toujou entèrese pou mwen fè video pou ou banm baw dokiman yo. Mwen di se 5 dokiman. Nimewo 1, w ap bezwen paspò w. San paspò a, ou p ap ka fè anyen. Kit paspò a espire, w ap kapab toujou itilize li pou achte Buena Conducta, w ap kapab toujou moute l nan sistèm nan. Avèk paspò a espire, w ap ka fè pwosesis pou renouvle a. Sèl kondisyon? yo pap remèt ou kanè a avèk paspò a espire. Sa vle di, menm ke w depoze nan sistèm nan avèk paspò a espire, w ap bezwen al fè pwosesis pou renouvle paspò w apa. Otomatikman paspò w renouvle, depi yo rele w, w ap sèlman ale avèk nouvo paspò a pou yo kapab remèt ou kanè a. Nimewo 2 dokiman w ap bezwen se yon lèt travay.

Lè avoka fin fè l pou ou, gen avoka ki konn tou legalize l ba ou. Genyen tou ki annik ekri l ba ou se ou menm ki prale legalize afè w pou kont ou. Si w bezwen konn ki kote pou w ale legalize l, se Nan bank rezèva ou prale avèk paspò w. Kit paspò a espire, yo ap vann ou e yo ap vann ou fakti a pou w kapab desann nan Malikong Center pou w al legalize dokiman sa a. Twazyèm pyès w ap bezwen pou w kapab renouvle ti kanè a, se ti kanè a menm. Ok? Si ti kanè sa a ta pèdi, ou konnen ou pral fè yon deklarasyon de polis paske fò te genyen kanè a nan men w. Katriyèm bagay w ap bezwen, se jis yon bout foto. Yon bout foto pou zòrèy ou byen parèt ladan l. Si zòrèy ou pa byen parèt, wap bezwen yon lòt foto ankò ki se yon foto de pèfil kote ke pou zòrèy ou kapab parèt ladann. Sa vle di, si ke ou vle monte yon sèl bout foto sou sistèm nan, wap bezwen pou 2 zòrèy ou byen parèt ladann. Sinon, wap oblije monte 2 bout foto, vizaj ou byen parèt,

E Buena Conducta a, lè w fin depoze l, y ap ba ou l sou 8 jou. Otomatikman, yo remèt ou l, w ap retounen lakay ou avèk tout dokiman sa yo, ou klase yo nan yon katab, jan ke mwen esplike nou nan videyo pase yo, malgre mwen wè nou manke konprann, se sa k fè m ap pran yon ti tan pou m rebyen esplike videyo sa ankò, pou m refè yo pi byen pou nou, pou nou konprann yo pazapa, paske m pa vle pèsonn moun k ap gade chanèl mwen an, ki enterese pou renouvle tikanè yo pou al bay moun fè pwosesis sa pou ou. Objektif mwen se pèmèt chak moun k ap gade videyo yo kapab fè pwosesis la pou kont yo. Ok, otomatikman ou fin gen tout dokiman sa yo prè, mwen di paspò, mwen di lèt travay, mwen di buena conducta, mwen di foto, e kisa ankò m pa di?

Mwen kwè ke mwen gen yon videyo sou chanèl la, m panse m kapab mete lyen an pou ou pou al gade l, kijan pou eskanerize dokiman yo. Lè w fin eskanerize dokiman yo, w ap jwenn videyo sou chanèl la toujou k ap montre w pazapa kòman pou kreye kont ou sou sistèm nan, kijan pou moute dokiman yo, ensi de swit. M pap fè videyo sa twò long, m panse nan yon pwochèn videyo m ap kapab montre ou kijan pou eskanerize dokiman yo si ke ou pa wè ansyen videyo m te moute a, m panse m kapab moute yon lòt pou nou. Kijan pou kreye kont ou sou paj migrasyon an, m kapab fè yon lòt videyo ki kapab esplike ou li pli klè. Abòne avèk paj la pataje l avèk zanmi e fè m santi ke ou la ansanm avèk paj la avèk yon kòmantè, n ap rankontre nan yon lòt videyo.